Oh Gade nèg mwen an Piti Sa kap fèt Oh Anyen kap fèt wi Anyen kap fèt
Monchè Wap pran plezi w la apa E pa pran map pran plezi a non bay map bay li M te pran deja map remèt li Sot nan yon biwo transfè la. Woy ou sanjè transfè? Non biwo transfè kote yo voye kòb ameriken pou moun yo. Kòb m te konn ap di yon grenn ap bay 3000 dola yo. Ah ou gen yo? Uh-huh. Ok.
Talè baz. Nap pale talè. Allo? Ya ya. Ah, chè. Ya men. Ya kòb la nan pòch mwen la.

Adje! Gade! Se jel pou yo ta pete. Tout zo nan kò tou pou yo ta kase nan zòn nan. Pou yo manyen fòk fòk kite vòlè. Tankou ti piti sa, eske fanmi l pa genyen menm? Ou pa gen fanmi? Alò pou jan peyi sa ye a la pou pou pou pou pou yon moun gen yon timoun, ou lage l nan zòn sa konsa pou l ap vòlè bous moun? Tout jounen se vòlè bous moun. Map la map kanpe map tann li lap vin depoze bous la la. Yo kase tout zo nan kò tou ti vòlè.

Sa m pa bezwen. Men granmoun nan. Men granmoun nan. Mwen fout sezi. Men granmoun nan. M pa bezwen sa. Hay la. Li gen ti moso katon. Li gen ti moso katon nan bouch sa. M pa fè sa. M pa pot bouch sa ba li avè. A vye bay sa. M pa bezwen bay. M pa bezwen bay kreyòl frè m. M pa pale kreyòl. Se English m pale. Ii 3000, on 3000 de 3000. Bab fè sa l ka bezwen pou ti moso katon yo. M pral pote ti katon yo ba li frè m. Ii gwen. Li la toujou wi, li la toujou. Toujou bay tou. Mè la, mè la soti pou l bo. Mè la vini, mè la vini. Ya men! Ah mon chè, sa w pale konsa men? Ah mon chè. Sa sa pale la? Yo! Ou konnen ou konn kiyès ki James lan deja monchè. Ou konnen pap gen pap gen pwoblèm men. A ah, monchè. A, ah, an gen tou monchè. Anon tete mese James ou ka jwe film wi. Ay, mwen sal fè la. Oh yeah! Dènyèman se te 3000. M te di se 3000 lòt lòt yo ap bay. Kounye a l kite ayisyen. Pa gen pwoblèm. Te nan zòn nan m ye m aprann nouvèl ou. Ti vòlè. Mwen t sot pòtoprens ki pou moutre w nanm wap vin moutre m nanm bò isit. M pa t pran kòb nan men moun, m pa pran kòb, m razè pase chen, m bezwen kòb m pa ka jwenn.
Sè, peyi sa kraze tout bon vre mesye. Lontan la, nan lè sa pou m ouvri la. Pou m pa gentan chanje yon 1500 dola ameriken. Men kounya la zanmi, m di madanm tann mwen map vini. M janm jwenn yon moun pou m chanje yon dola. Mwen di pou m montre w nan ki nivo peyi a fini. Nan ki nivo peyi a fini. Papa Jimè sa regle anyen men. La te pa bay. Bon, chè m bab bon manti. On moun ou wè t pa tonbe nan move zafè, konsidere l kòm yon ewo. Tout kondisyon yo reyini. Tout kondisyon yo reyini pou fè sa k pa bon men. Fòk yo te yon bon grenn kanmenm. Chaj. Chaj e fanm. Mwen yon fanm mwen yon ki te bèl yon. Ta gen kòp. Yon fò yo manje. Alam la ka ou son lò. Pa kè di yon. Pè yon sa. Si se pa mòg. A li glis bò kò yon nèk fè. Ou pa mwen tou yon bon di kòp non. Humm
sa se ekriti ya Eehh ekriti yo bèl Wè moun sa ka di ekriyè li ye wi a e di moun ki konn ekri byen Anm wè An katon wi Si yo te fèl an bwa tankou yo te fè ekriti ya sou bwa li tap pi bon wi Kiyès sa a?
Hein?
Mwen menm.
Ou mal ranje sa. Tankou sa a ou pa ka ou pa ka fin vin fè ekriti nan bò nan katon non. E si la vle. Gen pwoblèm pou moun wè nan yon peyi. Men banm banm di w yon bagay piti. Tande tande sa map di w la men. Ok. Sak pase? Pou wè pon kat mwen ba epi wap frape l konsa. Bon e si w lage l atè nan kanal la? An al gen yon bagay tonbe nan kanal. Bagay serye tonbe nan kanal. Pantalèt grann Tina te tonbe nan kanal li pat anyen epi sa a tonbe nan kanal sa l te ye. Oh. Akonbo chanje la frem. Kisa akonbo ap chanje a? Chak grenn kob konbe ou bay pou yo. Bon kote sot. E sa m fèt sot ap di a la wi. Peyi a kondisyon yo reyini pou moun tout bagay. Pou yon jèn ti moun konsa pou nan li rete pou l fou? Eeh pou l fou?
A men ou menm gwo jèn ti moun tankou ou pou rete wap chanje kob? Hein? Ou wè sa son bagay li ye? Oh sa pa m antrave. Kisa w bezwen menm frè?
M byen chanje frè m. M byen degennen. Gade kòm devan moun lan. Ou byen chanje w la menn. Gade kòm devan moun lan. Gade frekansite.
Pou de m maten yo mwen ba yo pa menm byen pase pou mwen menm kounya pou w vin kanpe la pou wap pale anpil nan zòrèm moun la. M ap chanje, m bal chanje lòt kote. Ou bal chanje lòt kote a. M bal chanje lòt kote a. A vle di foufou a e la pou vin parèt menm ou pa ka chanje wout lan menm? An men pa gen pwoblèm frè m. M pral kot Tironi an, m pral chanje kòb mwen fanmi. O!
E piti! A! Yo! E pa yo pa la non, yo m kite yo lakay. A monchè!
Ou ta di m se a, mwen vin vin vin vin jwenn mwen monchè. Apa misye gen mwayen menm. Nan e ou te fout devase la. E la, gade e la n chanje a pi bon to papa. Hein? E la n chanje avèk pi bon to papa. A to pat pati?
A monchè! Yo di to frekante wi.
Non monchè! O sa se mete m alèz li ye monchè.

3000 frèm wap vin di 3090 4090 3000 yo 3090 men 3000 yo dim wap vin di vòlò e depi yo di depi moun nan yo bay mesye yo bay fon nan tèt li yo vòlò li wap vin pran pòze peyi a fè w fou ou byen vòlò ou pran pòze peyi fè fou zanmi banm di yon bagay majorite nan nou ayisyen nou toujou pran sa nou toujou dil depi w gen cheve ou paka bon moun.

M pral fè tout sa m gen pou m fè, m ka achte yon bò nan tèt Ton Sifwen an, epi m rès la m gaspiye kòb mwen. M pral fè sa m ka kòb mwen. Anndan pral pran kòb la kounya la, sa la w ap fè, w ap fè biwo rechanj ou. Kounya sa la ou gen tan pa gen kòb, ou gen tan pa gen kòb. Piti bri kòb sa yo.